Kòman chyèn sa w genyen ki rele mari m lèd ou pa yon bo gason tou li rele mari m lèd bat mari m gen kalite ou menm ou gon avni devan w m pa ka sou w m pa ka di w gwo betiz vre pase se manman chen w la k ap pale k ap pale kaka si fanm sa renmen w tout bon l ap voye w lekòl. Ok Sil renmen w tout bon lap voye w lekòl Se pa ranmase ti jèn ti moun ayiti Pa ranmase ti pitit moun yo ayiti e pran yo Gon w lòt manman manman chyèn la ki pran w lòt ti jèn gason fucking voye yo lekòl Pou yo gen avni Sòt ke yo tap pase mizè pase peyi yo a pa gen avni ladann. Voyel lekol esa pou fè. Ou pral fon pitit avek li. Menm lel avw li pa avw. Bal chwa. Voyel lekol poul ka fè kob. Bal chwa. Sou wè Li fin gen avni an li fin gen sa nan menl li gen metye pal nan menl li rete avw li pou ou. Bon nan moman sa la ou pap janm konnen si li pral fè granmoun tout bon. Pasel pa gen chwa. Lè ou pa gen chwa ou fè tout move chwa pou viv. Ok se sa pou fè. Ou wè live sa m pap kite l la. Dperfect m pa gen pwoblèm avè w. M pa gen dwa pou m ta joure w lèd. Se manman chyèn ou an ki depase lèbòn. Ki rele mari m lèd. Kondiske mari m pi bo gason pase w. Mari m granmoun pase w. Li pi bo gason pase w. Se yon jèn ti gason ou ye. Laj gen pou l antre sou ou. Mwen t si fi sa vrèman renmen w li bezwen moutre paran w li bezwen fè vil avè w tout bon li pap chita la pou lap mennen w nan shop li menm lap gen shop ou menm wap tounen restavèk ou pap janm gen afè pa w se pa chita la ou tou pa gen bab deja w paka vann bagay bab li menm li ka ap vann krèm moun ka achte nan menn yap teste yap toujou achte nan bank ou menm fò w fè yon bagay pou tèt ou fò w gen yon metye pou tèt ou ok. Ou pa gen 40 konbyen tan pou ap chèche sou moun pou kopye. Pase si fi sa mouri, li pa madanm ou. Si l mouri jodi a la pitit, tou, tout avni w fini. Pase, vye biznis sa l gen la se Yv k ap genyen ni. Pare l poko divòse. Al lekòl. Al lekòl. Ou aprann pale panyòl, al lekòl. Aprann, al prann. Aprann biznis. Pou w ka fè pou tèt ou. Paske pa janm mete, pa janm mete tout je w nan yon sèl baskèt. Pase ou konn jodi a ou pa konn demen. Ou pa konn fi sa l tèlman fè moun mal. Ou pa konnen si l ka tonbe l mouri demen la. Si l tonbe l mouri demen, ki moun k ap peye kay la pou ou? Panse byen, kalkile byen, mwen m se madan Kris Loran. Tande sa m ap di w la la, ou pa mari l. Misye madan Christ Laurent. Sil tonbe l mouri la sè yo gen tan plonje pitit la ba ou. Kisa wap fè bay timoun sa manje. Kisa wap bay pitit la manje. Min on pale kare. Kisa wap fè. Ou te gen yon group ou te ladan li ki te ka fè 2 gouden l kraze l nan men w. Fò al lekòl. Fò renmen tèt ou anvan w renmen ki nenpòt fanm. Renmen kras se yonn renmen lavi son lòt. Pase ou pa gen vi. Ou gen kras nan men ou. Lap baw kras men li pa baw vi. Moun ki baw vi son gason ka wè marim li avèm. Tande sa map diw la la. Li marye avèm. Li met asirans sou tèt li m paka diw pou konbyen kòb li met asirans sou tèt li. Sil mouri poum ka stil pran swen tèt mwen menm janl te ye lèl te vivan. Pasel renmenm. Ou menm renmen tèt ou. Oubyen sil renmenw tout bon, fèl fout mete yon asirans sou li poul metew kòm beneficiary si yon bagay rive li poul ka pran swenw. Apresa pa okipe pyès fucking granmoun ki bezwen koupe ki gen foli nonm ki pou dòmi dèyè do li kap vin diw konsèy yo damou epi ou menm wap o boudòw tout sal genyen se pal li pa madanm ou sil ta tonbe sil ta tonbe l mouri jodia la ou gen kòb labank tap pou ou Dayè tout son w moun li pa gen anyen k sou non l. Li tonbe l mouri la ni ou menm ni manman w ni papa w ki bò n ap ye. Lavi a pa izi konsa. Mwen ki pi gran pitit mwen m fè l bonè, ou te ka pitit mwen, ou te ka pitit granmoun kannay la tou. Bat li pa wè sa, li wè w kòm nonm pou w fè restavèk li, pou w fè restavèk pitit li. Ou la wi, w ap manje, konn ou p ap viv. Tout tanl la li pa mouri priye bondye chak jou pou li poul pa mouri paskel poko divòse sèl sa sèlman l ka fè pou Rudy perfect fèl met on asirans sou boudal sil tonbe l mouri wap gen on kòb nan menw men nan minwa an wal achte on kay pou ou menm avèk paranw ok pou okipe fi sa kap vin pran pòz fanm rich li son madan marye li ye li to bèl mouri ba yo pap bon pou ou ou gen 24 ans ou gen tout avni w devan w pitit ou gen tout avni w wal nan kolèj la wap fè 4 ans nan kolèj 4 ans nan kolèj wap gen 28 ans preske 29 ans w stil timoun. Ok pa gen moun ki pral baw konsèy sa map baw la m gen pitit m gen chans gason tout pitit mwen se pitit gason sèl pitit fi m genyen ou tande m okipe fi sa non ou wè ou wè kap fè zen avèk tout moun nan on sèl moun paka gen tout ènmi sa yo. Lò kè fè se sèl li menm sa nou gen tout Facebook la ki against li kisal te gen nan men li lè nou te wèl nan Facebook se yon po boudal li te ye wi se mwen menm ki vin a biznis krèm nan wi men li edel tout lòt moun edel ou konn konbyen moun ki mete nan basket li poul ka fè degouden ou konn konbyen fanatik kap mete ka pase nan men li pou ede li epi ki menm bliye tèt yo ou konn konbyen wanga kap boule la pou pete je w fò je w klè tande pitit ouvri grenn je w. Ou gen manman w ou gen papa w chans pa w yo la rele apre tèt ou pase fanm nan se yon madan marye l ye ou se just yon mennaj ou pa mari cheri ok al lekòl fè tèt ou favè sa al lekòl si w vle al lekòl pou biznis al lekòl pou biznis si fi a renmen w tout bon lap di w wi bby. Map edew al lekol la ok. Se len grate do lot. Ou pi piti. Li menm lavi a fini pou li. A ti laj sa w genyen ou ka aprann. Wè lap joure mwen mwen map baw konsèy. M pa gen poum tiw. Sim joure m joure w lèd se li menm ki joure marim anvan ki fèm joure w lèd. M pa tap janm vin la poum joure w poum pale de ou. Se li menm ki frekan li pa respekte ni pitit moun ni mari moun. ki fè m pale de ou. Pase toujou ap pale de pitit moun, mari moun. Menm jan a vye gwo granmoun kannay lòt bò a wè k pa fè anyen pou mari l la, mari l ap travay nan Walmart la, ou menm ou miyò l antre pa pa w pou lòt granmoun kannay la, li gen 5 pitit pou l ede. Mari l la gen 5 pitit Ayiti, menm yonn li pa fout pou li. Ga moun sa yo k ta pou ba w konsèy. Si manman a papa w te gen nan men yo, pa moun sa w t ap fè. Se pa moun sa yo ditou, ditou, ditou. Ou t ap fè rankont avè yo. Moun sa yo pa bon moun. Ok? Fè yon jan pou al lekòl. Pou pa egare. Pran yon kou. Al lekòl. Se pa lage pitit li lekòl epi ou menm pou chita la, w ap fè foulay avèk li, chita ap manje spageti, ap fimen houka. Kounya la yo pran ou, yo vin fè w tounen zonbi stidyo. Wè Marlon nan studio ap fè zonbi studio. Al lekòl. Fè pou tèt ou. Ok. M pa gen pou m joure w. M pa gen pou m di w betiz. Se fi a k di mari m li pale mari m li di mari m lèd tandiske mari m pi bon pi bèl gason pase w. But ou timoun ou gen avni. Li pa ka ap di mari m lèd tandiske ou menm you not cute.